Showway Click Aswè a la nou nan show pa nou an ki se Showway Click kote ke nou ap reviv ansyen tan blag ansanm avèk devinèt ke granmoun yo te konn bay nan konbit nan lakou lakay dantan. E a sa la m kaba di, m kabab di nou ansanm avèk 2 bèl demwazèl kote ke nou pral eseye reviv ansyen tan ansanm avèk yo. Non pa m se Clovenson Jean Baptiste e non pa w se? Didine. Didine? Chinaydine. Chinaydine. Sa vle di de Didine wi. Wi. De Didine. Ok e chwa se kisa l ye? Se. Pèmèt nou kapab reviv blag ansanm avèk devinèt kote ke granmoun yo te konn bay lontan nan ansyen tan yo nan konbit. M panse ke nou te konn viv sa yo, non? Nou pa t konn viv nan lakou lakay nou, nan blòk kote nou rete, pa gen sa nan moman yo la? Grann nou te konn ap ban nou blag. Bon bagay! Bon bagay! Bon bagay! Sa vle di la, nou pral mete m anlè, nou ban m tout bagay yo, epi lè w gade m, m fè m mwen atè. Ok e Prensip cho a se kisa li ye? Se swa ke nou menm nou banm 3 devinèt oubyen m ban nou 3 devinèt oubyen nou fèl antremele men si tout fwa nou gen yon blag nou tou pa nan devinèt yon fwa eske nou tande? Nou konprann? Donk nap pase nan devinèt oubyen blag la nap banm? Kisa nap banm? Devinèt Donk nap fè antremele? Nan An wap banm? Nan.

Manman w gen 12 pitit. Dezyèm nan ki pi piti nan ou yo? Bwè bwa. Fevriye. Fevriye. Mèsi. Mèsi. Mèsi. Mèsi. Mèsi. E w ap ban m tou? Non. Eskize, m ta mèsi e paske w te di talè a. M plen dan, men m pa ka mande. M bwè bwa. E ou menm, ou bwè bwa tou? M plen dan m pa ka mòde. M bwè bwa. Men nou pa ta fè m sa medam. Nou pa ta fè m sa. On bagay kote ke nou itilize chak jou.

Ou penyen, peny plen dan, apre sa ou vini baka mande. Oh. Nou pat konn sa? Nan. Adje, domaj. Nan ale, bon mwen lòt. E... Bon kogen. Ou bon kogen. E, map manje yon kann, kann nan soti tonbe atè. Kijan kann sa rele?

Wè trè fasil. E sa nou konnen. Eee eee. Bon mwen lòt. Nou pa konnen. Ok. Yon chofè ka pwale fò libète. Wana mèt. Lè rive fò libète ki kote chofè a ye.

Chofè a soti Okap, destinasyon l kote pou l rive a se Wanament. Li rive Fòlibète, ki kote chofè a ye? Non i pa kanpe.
Hein? I pa kanpe.
Kouman i pa kanpe a? M pa di w i kanpe non.
Ou bwè bwa? Wi.
Chofè a dèyè volan. Non chofè a toujou dèyè volan bon machin nan pa kanpe. Ah, ou- Wi devinèt wi. Ou devine ki kote chofè a ye. Ok. Ehm ban m ban nou yon lòt. Manman m gen 3 pitit. Gen youn ki pa la, de lòt yo andikape. An, sa ou gentan konnen? Ee, ou wè dife, wè, wè. Ou panse se manje ou pral vin fè? Ee wi. E, bon, m ap di nou mèsi paske nou te asepte patisipe nan cho a. M pa konnen e ki konsèy ke nou ap ban nou paske se yon cho m ka di ki genyen anviwon 4 mwa depi ke n ap fè l sou boulva la. Donk, m pa konnen ki konsèy ke nou menm n ap kite pou nou pou ke nou kapab avanse ansanm avèk. Amen mamdo kenbe la pa lage kontinye ak travay la. Merci. M'a gen konsey.
Oh! Hey! Ou touche m nan kè. M'a gen konsey. Bon, an tou ka. E mèsi paske nou menm nou te patisipe nan show a. E pou ke nou menm nou kapab remèsye nou paske nou menm nou se yon ekip kote ke se Nou fè grafik dizay, nou fè fotografi, nou fè videografi. Donk pou pou ke nou menm nou kapab remèsye nou, pase se sa ke nou menm nou fè nou ka bay, sa ke nou menm nou genyen nou ka bay tou, nan fè nou kado yonn a 2 pòz foto nou chak. M espere ke jan nou bèl la, jan nou fre la, m panse ke foto a ap byen nice.